Bonjou, bonswa entènèt, sa depan de kilè ou pral gade videyo sa. Jodi a se 18 me wi, kite m swete chak grenn ayisyen yon bòn fèt drapo. Jodi a nou kontan pou n di nou chak ki abòne ak chanèl sa yon gwo mèsi. Kontinye pataje videyo nou yo, kontinye like yo e pa janm bliye kite yon kòmantè pou nou. Ou menm ki pako abòne ak chanèl la, n ap mande w kisa w ap fè. Fè sa prese. Abòne ak chanèl la paske nan jou k pral vini yo pral gen bagay sou chanèl la. Ebyen jodia fan nou yo nou pral gen posiblite pou nal fè konesans ak yon bèl jèn fi ki pral pote yon ribrik pou nou. Men jistavan an al gade kòman pou nou abòne sou chanèl la.

Kisa ki koz sa? Li lye ansanm avèk kèk òmon ke nou genyen nan kò nou tankou ACTH ki se òmon kòtikotwòp, epi tou li lye avèk adrenalin, kòtizòl, etc. Kòman strès sa ka manifeste? Li ka manifeste alafwa avèk dè siy e sentom emosyonèl mantal e fizik. Emosyonèlman kòman sa pral reyaji sou yon moun. Strès la kapab vin fè w angwase, se emosyonèlman. Li ka fè w angwase ou anksyez, eksetera. Mantalman tou, ou ka toujou enkyè, ou gen difikilte pou pran desizyon, pou fè chwa, donk ou pa konn siw anlè, siw atè, ou just santiw pa nòmal epi strès la menm ap sakaj ou. E fizikman, lèw strese, ou ka ap gen gwo sefale, sa yo rele tèt fè mal la, ou ka gen tèt fè mal, ou gen vètij, Ou toujou fatige epi ou gen doulè o nivo misk ou, ou gen doulè miskilè, ou pa ka dòmi, etc. E kòman ou pral fè sa? Lesansyèl, lè ou santi ou strese konsa, se pale avèk yon bon zanmi ou, degaje konsyans ou, pale avèk medsen ou paske Ou k si ou ka genyen medsen prive ou, pale ansanm avè l, fè spò, tande mizik, etc. Strès la, a note ke se yon bagay ki, se yon bagay ki toutafè natirèl. Donk, si ou santi ke ou strese, tou sa, ou angwase, Piga w kouri panse ke se yon maladi ki fè w sa a, this, that. Se just, chèche konn rezon an. Premyèman, premye sa w ka fè se chèche konn rezon ki koz ke w strese a. Analize tèt ou, mande kisa k fè m konsa a, tou sa. Epi lè w fin jwenn kestyon, lè w fin poze tèt ou kestyon, jwenn repons lan, se pa rete chita sou sa, se. Chèche travay may ou, travay tèt ou, pale, distrè w, fè yon bagay ke w renmen pou w eseye chase l. Paske konsa, si w kite strès la aji sou w konsa, donk ou rete w strese tou l tan, ou pa janm pale, ou pa janm fè anyen pou w divèti w, l ap vin debouche sou yon pakèt lòt bagay. Donk, konsèy mwen pou nou se, lè nou strese konsa, se chèche dè astis, dè choz pou n kapab jere sa. Sitou nan peryòd ke nou ye la a, nou konfine, gen anpil moun m konnen ke y ap strese akoz de sitiyasyon sosyopolitik peyi yo, Yo pa ka soti, yo pa ka al fè manni, yo pa ka al wè zanmi yo, donk nou konnen tout sa ap pèmèt nou strese. Men, sesi fè an sòte ke nou kapab jere sa byen, paske si nou pa jere l, l ap debouche sou yon lòt bagay. Mèsi, m te kontan avèk nou. M panse ke n ap pran ti konsèy sa yo e n ap aplike yo. Mèsi, n ap wè yon pwochèn fwa. Bye! Merci a Reji! Laure Cagna ki se yon aspirant an medsin ebyen se te yon plezi zanmim ou menm ki tap gade video sa ebyen nou gen pou nou rankontre ankò pa two lwen pou yon lòt video.